E sa fè gon gason gen nan menw ou pa ka pale avèl nenpòt kijan li pap dakò menm lèl pap travay on sèl ti bagay gason mandew kelke swa wèl pap travay ou konn ki fason repou son gason sou siw wèl son gason ki pap chache on gason ki pa gen vizyon ma ou ka fè 1 an li pap travay se pa volonte li li chache li pa jwenn men wèl ap kreye. Ou wè lap chache mwayen pou l sòti tèt li. Fò w respekte nèg sa yo. Gason senpleman mande w lapè ak respè. Depi gason an pa valorize lakay li, li prale. Ou te mèt te gen lajan nan tout tout dan w. Depi ou montre yon gason li pa gason nan kay kote lap viv la, lè l pale avè w pa tande. Ou pa bal respè. Se zanmi w ki pale. Sa zanmi w di se li k dwe pase. Ou fè sa w vle. Ou soti lè w vle. Ou antre lè w vle. Paske w nan gwo peyi. Ou vle viv jan w vle. Ou ale. Ou pèdi nèg sa. Li pral fè w. E paske gason an pap mache san pou san anba lòd ou. Non. Bondye pat voye gason pou gason mache anba lòd fanm. Bondye voye gason pou fanm konseye l. Tande byen. Tande. Ou s on konseye pou gason an. Se klè. M pa bezwen pale avè w, men m konprann sa. Men w pa chèf li. Ou s on èd pou li. Se sa k fè, gason an dwe asire, asime responsablite l lè w ba l on konsèy sa mal mache, l pa ka di se madanm ni. Non, ou ka banm yon ide, mwen dwe analize ide a poum egzekite l. Sim wè l pap bon, m pa dwe egzekite. Depim egzekite l sa pa mache, m paka di se madanm mwen ki te banm move konsèy. Fòm dwe asime responsablite m, se mwen ki te fèl. Men madanm mwen dwe konseye m. Mwen dwe tande madanm mwen antanke fanm. M dwe chita lè madanm mwen pale avèm poum tande l. pou m analize sa l di, pou m wè èske m ka fè l, èske m pa ka fè l. Li pa ka pale avè m, m di non, m p ap tande w, non, non, non, non, m p ap tande w, m p ap tande w, m p ap tande w. M ka toujou di l, a, sa w di m nan, m pa twò renmen l, men fò m tande l paske l se èd mwen. Se li menm ki wè kòman m sòti, se li menm ki wè kòman m antre, se li menm ki wè kòman m reyaji, se li menm ki wè tout bagay ke m ap fè pote yon konsèy nan lavi m. Li la pou sa, men l pa la pou l kòmande non. Ou pa la pou kòmande non pitit fim. Depi ou konprann ke w pral kòmande gason pitit mwen ap mouri san nèg wi pwobobot wap fennen ou pap gen nèg. Pa gen manti nan sa.
Ou pa wè gon pason nan nou menm nan etazini la nou fè depresyon gon pakèt nan nou menm la nou kòmanse soufri depresyon epa pwoblèm bil peyi nou genyen. E pa pwoblèm peyi k ap tou gase, k ap trakase nou. Se tò yo la k ap fini avè nou. Pase gen moman n rive tò yo la fè nou fè kòlè. Ou bezwen nèg dan lave w. Ou pa fè ti, pa gen ti manyen sou w ankò. Pa gen ti kò cho k ko lave w ankò. Pa gen ti souf bò kou w ankò. Pa gen ti son ankò. Pa gen ti enteresant ankò. Nè w ou soufri a, depresyon w genyen an, e pa lòt pwoblèm, se yon nèg ou bezwen. Vin pran pòz lage pou di se bil peyi, depresyon, peyi di, radòt. Si se te pe, bil peyi ou ta kite l ou ta al nan lòt ti peyi se nèg ou pa gen. Kite frekan. Kite awogan. Kite pran pòz panse se gason w ye. Bay vag.